gen bagay moun pa konnen ok mwen menm se nèg ki chita mwen menm avèk Richie nou ale n chita n pale a Babekyou nou deplase menm n al wè Babekyou paske nou te di nou te tyen aske kòmsi nou vle kòmsi nou vle fon bagay pou moun pa di nou pa fè anyen. Paske prezidan Kenya a deklare yè Ameriken pa gen kenn volonte pou rezoud pwoblèm ensekirite an Ayiti. Sa tout moun, sa menm Joe Jacques wè sa? Men, deklarasyon sa, ou pa tande l. Bonjour, bonsoir le monde, kòman nou ye? Jodi a mwen pote pou nou 2 atis. 2 atis ki pase 2 prezantasyon. Eders Thani di Pipo ak Antonio Cheramy di Don Kato. Ebyen, nou konnen atis yo pa sèlman chante, men yo egalman mete pye yo sou sòl la tou, yon fason pou ke yo ka chèche antant ak stabilite nan peyi a, ebyen Pipo avèk Richi di Jean Herard Richard, ebyen te mete pye yo atè a yal rankontre a Babekyou, se pa ti koze! Heyy! Nèg yo tal chita a chèf gang nan, yon fason pou yo te kapab jwenn yon antant. Ejip pou konnen kòman bagay la ye, kòman n ka fè pou n jwenn yon lapè. Ebyen, mesye yo pa sèlman chante e ensekirite a li frape yo tou puiske yo menm yo pa ka antre vin jwe an Ayiti. E answit, nou pral tande deklarasyon Don Kato apre li te fin tande ke yo koupe viza l e l fè yon gwo deklarasyon kote ke l di prezidan Kenya a, pa bliye Kenya gen yon twoup an Ayiti la k ap frape nan dosye ensekirite a, li di ke prezidan Kenya a di ke prezidan Dèzetazini, gouvènman Etazini an pa gen okenn volonte pou ede Ayiti sòti nan ensekirite sa a. M pap kenbe nou twòp ann al tande. Gen bagay moun pa konnen ok mwen menm se nèg ki chita mwen menm avèk Richie nou ale n chita n pale a Babekyou nou deplase menm n al wè Babekyou paske nou te di nou te tyen aske kmsi nou vle kmsi nou vle fè yon bagay pou moun pa di nou pa fè anyen nou eseye. Men se yon bagay ke yo toujou di ke atis ayisyen yo. pa eseye yo pa fè. Non men gen moun ki pa konnen se sa map diw so sa vle di gen moun ki pa konnen mwen menm avèk Richie e bon nou te di nou pa nou pa vle envov lòt moun ladann paske nou brile deja nou brile nan milye pa nou paske gen moun gon seri de moun lè wap batay avèk yo e lè nap fon mennen yon batay ansanm gon seri de moun nan milye pa nou an. Kmsi yo pa, ou pa ka fè yo konfyans. Ou de kontèks, yeah.
Ou konprann? Nou pa kontre. Nou pa, nou pa, yo pa gen menm objektif lan vre. Gen nèg ki vini, k ap batay bò kote w, kmsi e, e, bi batay la, se pa bi pa l la sa. Tèlman nou gen pwoblèm, tèlman sosyete nou an gen pwoblèm. Èske w konprann? Nou nan menm milye. N ap, n ap, n ap mennen yon batay kòmsi ki ta sipoze e abouti yon kote pou, pou kòmsi pou le, le byennèt de tou l mond. Men, nèg ki bò kote w lan se pa sa l vle vre. Nèg lan li gen dwa se yon gig li bezwen nan palè oubyen se yon senatè l bezwen, li bezwen kwaze avè l, men se la pou l kòmanse avè w epi pou l ateri pou l ka jwenn senatè a pou l ba la. Gen nèg se pou fich gaz Second, ba yo tè a tè, so sa vle di mwen menm avèk Richie nou te deside, nou di bon nou pral kwaze avèk misye kòm nou wè se Barbecue ki an tèt nou vle kwaze avèk misye pou n mande l ki pwoblèm nan, èske pwoblèm nan pa ka rezoud? Men pa gen moun ki konn sa. Jou mwen menm a Richie nou kite peyi an se menm jou èpòt la bloke a. Paske nou te gentan chita avèk cpt an, manm nan cpt a. Nou ta pral chita, nou te gen yon dènye reyinyon avèk cpt a an jeneral le jou menm yo bloke èpòt la. Men pa bliye lè sa a se te lè yo t ap voye premye minis ki te la yo voye l ale nan dimanch which is Garry Conille bagay sa yo so nou te sipoze rankontre avèk cpt a nan lendi a dizè di maten kounye a yo di nou non bagay sa yo e an nou fè l vè dezè men nou gade menm mwen vòl mwen m te gentan chanje m te gentan chanje vòl mwen pou m pati nan madi men lè m gade m wè jan bagay yo ye an. Ou konprann? Nou te oblije pati, paske lè sa peyi a tou bloke, èpòt tou bloke, tout bagay. Men n te gentan chita avèk Babekyou, tout nèg sa yo, nèg yo te prè, e bagay lan potko rive nan nivo sa vrèman. Donk lè w di w te chita avèk li, èske n te gentan pale, nou te pral rankontre fizikman? Wi, nou gentan chita fizikman, nou pale. Kisa misye, paske ou tou di m yon bagay ki ekstrèmman enpòtan la. Non, nou menm sa n te vle. sa n te vle, nou te vle kòmsi sèvi n entèmedyè ant, paske pwoblèm nan se gang yo epi pouvwa pouvwa an plas lan èske ou konprann, so sa vle di m panse ke si gon moun ki ka fè medyasyon an epi e nèg sa yo yo di yo pa trust pèsonn paske yo brile anpil an palan de Babekyou misye di li pa trust pèsonn. So yo te ba nou responsablite. Ou konprann nan mezou paske nou ale nou pran ris nou di bon nou vle nou vle kòmsi si gon pwoblèm nou vle tande sal ye a. Ok.
Misye se yon nan nèg ki pou lapè menn. M konnen gen moun ki pral di kòmsi nou nan gang ou konnen gon seri de moun yo pral di nou nan gang sesi sela men se pou le byen nèt di peyi nou tap fèl pou le byen nèt de tou les ayisyen nou tap fèl. Pandan map di w sa depi lè m fin chita avèk Babekyou m pa konnen bon m pa konn nimewo telefòn Babekyou li pa konn nimewo telefòn mwen m pa janm pale avè l e menm avan tou se pa mwen ki te kontakte l se via moun kòmsi pa rapò a enterè ke n te gen an nou vle kòmsi pou peyi an te gon stabilite men se byen malere Baay lan vin rete li dejenere pa rapò ou konprann a. A kondisyon k vin pase dè zane e ot. Egzakteman. Pa Ayisyen an.
Ou panse se bare y ap bare w la pou w pa al nan eleksyon kòm senatè? Si se sa k nan tèt ou? Yo gen yo gen ti pwoblèm sa tou ou di. Yo gen ti pwoblèm sa tou paske yonn nan kandida yo genyen anndan peyi a la aktyèlman, Tout kote l mete pye l atè a, yo di l se a Kato pou pale.
Yon kandida la ka aktiyèlman. Yo gen yon kandida.
Yo gen yon kandida. Wap pale Etazini? Wi, yo gen yon kandida. Bon, Etazini toujou gen kandida. Yo wi, men yo gen yon kandida yo vle enpoze nou la. Tout kote l vire. Pa egzanp, pa egzanp wap wè tout kote yo vire. M pa vle mande w ki moun sa, men gwo bonè sa. O, yo gen moun wi.
Yo gen plizyè moun. Yo gen men gen men genyen yo te gen yo pa avan yo oblije lage yo men genyen yap jwe avè yo la kounya pa egzanp gen de mouvman kap monte la anndan peyi a nou moun pèp la pa konnen men lè mwen menm lè yo rive yon kote yal pale an òganizasyon òganizasyon an di yo men kijan nou konprann bagay yo paske mwen menm gen fòmasyon map fè pou jenn gason ak jenn fanm nan politik paske nèg yo pa kite jenès la konprann sa kap pase anndan politik lan pa egzanp yè. Ou konn sak fèm ri anpil yè yo di premye jounal ki anonse bagay la yo pran sanksyon kont mèt jounal la mwen l pa tou anonsel tou. Yes ki jounal sa? Map kite w map kite w swiv li. Non m pa wè non. Ou di Enben enben bagay la premye jounal ki anonse bagay mwen an yo tou koupe viza mèt jounal la li pa anonsel. Pou kisa l pat tou fon sèl bagay, anonse pou nou tou lè 3? Ebyen, men di, si l anonse, pou kisa w pa ka anonse, pou kisa w pa di l li menm? Non, mwen m pa jounalis, ou konnen m pa jounalis. Non, ou pa konprann sa m ap di w la la.
Non! Jounal la anonse ke yo koupe viza w, avèk, avèk, li anonse Anel Belizaire tou. Wi.
Epi, epi yo koupe, yo koupe viza mèt jounal la. Tou. Men mèt Jovenel la pa di yo koupe viza l. Li pa di pa l. Men ou menm poukisa w pa di l? Menm si m konnen l m ap di l. M pa konnen l. Se sèlman m pa konnen. Si m te jounalis m t ap di l. Non, non, m pa dakò, m pa dakò avè w. Non, ou konn kijan m ye ou di, ou di ou konn kijan m ye. M prefere kite pèp la, gwo bann bagay m prefere, depi se pa bagay ki pral antrave la repiblik, ki pral mete peyi a nan sitiyasyon difisil, m kite pèp la wè l pou kò l. E lèl wèl la, wè jodia kote map pale avèw la. Sa vle di moun sa son jounalis li ye? Moun yo koupe vizal ou? Met on jounal, met on gwo jounal anndan peyi a. Yo koupe vizal tou? Wi, yo koupe vizal tou. Menl pa pale sa? Ah ok, jounalis kap bay jounal, kap bay nouvèl pou li a pa pale sa? Jounal li a pa pa pale de sa. Epi kounya se mwen se de komsi mpa gen pwoblèm non m pale de mwen men men montre enjerans moun yo montre enjerans moun yo montre ou menm kòm jounalis pa rapò a pozisyon w men kisa yo fè w tou. Kounya la ou menm ou di w depi 2020 w pa gen viza se sa? Depi 2018 viza m fini. Ou pa janm renouvle l?
Non. Sa fè 2018 sa vle di ala sa fè 7 an. Wi an 2020 lè anbasa lè e konsil jeneral e anbasad amerikèn rele m yo di m pa vin lakay yo premye kesyon m poze misye m di misye èske ou verifye ou wè m ka vin lakay ou? Misye di non li wè viza m fini m di enben de kisa w ap pale la? M di misye se pa yon aza s on chwa m di gen dwa m di se premye fwa nou wè m pa gen viza. Depi m jenn ti gason, m ap vwayaje. Se premye fwa nou wè m pa gen yon viza pase m toujou ap vwayaje. M toujou gen de viza sou paspò m. Viza touris, viza travay. Pase m pa pral travay sou viza touris. Lè w al jwe avèk Bòdès? Wi.
Fò m toujou gen yon viza touris sou paspò m. Ou konprann? Donk se bagay sa yo deranje nèg yo. Epi gon gon gon seri de bagay ki pase tou ou di ke m pa bezwen repete moun yo la ki deranje nèg yo tou. Pa egzanp yon konsil vin lakay ou li mande w fon tèt a tèt. Te gen yon konsil ki mande w fon tèt a tèt? Oh wi gen yon ki vin lakay mwen chita. Men fò w pale bay yo tou.
Fè tèt a. Si w vin la, ou mande m pale, m pa, non paske ou konnen m se youn nan ra nèg. Wannik rele di ou di a fòm pale wi mwen pa gen pwoblèm m pat gen moun jodi a m tou pa gen pwoblèm map envite w paske mwen m pa mare nan pye tab okenn vakabon ou konprann.
Banm di w Roody banm di w gen konsil ki konn rele m yo anvi fon tèt a tèt avè m. Konsil menm? Wi m di pa gen pwoblèm nou ka chita. Konsil ameriken? Wi non pa ameriken lòt peyi ameriken yo menm yo yon ti jan yo santi kòmsi m te ka di w tout Depi yo menase viza w fò ta pote tèt ou ba yo. Pèp la di si w pa ka site non moun yo, w ap ba yo pwoblèm. Pase. Eee
kite m pale, kite m pale toujou pèp ayisyen. Wi moun yo di fòk ou. Kite m pale toujou, kite m pale toujou. Wi ou di. Lè nèg la vin kote w li di w ki posiblite k genyen pou w antann a Jovenel. On etranje wi. Ki posiblite k genyen pou jwenn yon antant a Jovenel? Sa se lè yo pa. De ki nasyonalite?
Fransè, kanadyen? Kanada, kanadyen. Kanadyen. On kanadyen ki vin kote. Lè sa w te senatè? Wi.
Li mande w tèt a tèt, ou dakò? M dakò. Kounye a li mande w ki posiblite ki genyen? Nan m eseye gade ki posiblite k genyen. M twouve ki pa movè men m twouve yo te. Non men se pa yon etranje pou ki mande w pou chita ak Jovenel.
Se sa m di w se. Ou menm ou ka pran desizyon oubyen Jovenel pran desizyon. Exactement. Non, non, etranje. Oubyen youn nan ekip, youn nan nou te ka deside. Nèg la vini vin pou l vin mande w ki posiblite k genyen pou n jwenn yon antant. Byenke Jovenel pa t sanble yon nèg ki te gen pwoblèm pou l chita avèk nèg ki anfas li non. Li te plis anvi chita nèg ki anfas li ke nèg ki patizan l. Fò m di w sensè. Èske sa se manti? Fò m di w sensèman.
Jovenel e se pa kòmsi m te ka di w yon moun m vrèman m metrize. An se pa, se pa, se pa, se pa. M pa t konn pale avè l. Se pa anviwònman pa w.
Non se pa anviwònman. Sa w ka di de Mateli w pa ka di l pou li. Wi, m pa gen yon moun bò kot Jovenel kòmsi m te ka di w. Ki te zanmi w. Ki te zanmi m, te konn nan pale kòmsi. Ok. Kòmsi li vrèman difisil. Sof ke nan koulwa palman an, m konn tande y ap di misye peng anpil.

Sa pa menm anyen. Si gen si gen 15 ou 20 nèg nan sektè prive a la, fò gen omwen 14 nan yo oubyen 13 nan yo koupe viza yo. Poukisa m pa wè bagay sa yo ekri? M te dwe wè bagay sa yo ekri ou di yo pa ekri yo. M konnen gen nèg nan sektè prive a la yo viza yo koupe. Non gen nèg yo depòte menm wi. Gen nèg ki rive yo fin ateri yo fè yo tounen wi. M tande sa.
La ou pral mande m site non tou ou di. Non se non se 2 bagay diferan. Wi. Sa yo ekri tou m wè yo. Vwala. M wè sa yo.
M pa ka. Moun wap di a mwen menm mwen San vou kache m pa wè kiyès. Lè lè blan ap koupe vizò ou di se ou l rele l di w li koupe l. Si se yon sòti politik menm jan avèk sa sou-sekretè a fè yè a, sa se yon lòt bagay. Sa se yon sòti politik paske gen yon deklarasyon ki pral fèt. Pèp ayisyen an ta pral fache anpil. Yo fè yon, yo fè yon sòti sou Kato, sou Anèl, 2 moun ki pa, 2 moun ki pa menm gen viza menm. Jis pou yo kouvri deklarasyon. Prezidan Kenya a, paske Prezidan Kenya a deklare yè Ameriken pa gen kenn volonte pou rezoud pwoblèm ensekirite an Ayiti. Sa tout moun, sa menm Jovia kwè sa?
Men, deklarasyon sa, ou pa tande l.